Mesye dam mwen yo, nou dwe pran anpil prekosyon lè n wè fam denwi ak mari denwi vin kouche avèk nou. E se yon bagay ki tèlman reyèl lè nou konn leve nou konn jwenn kò nou mouye pa vre? Li tèlman reyèl. Sa vle di ou pa ka jwe ak sa. E vye demon sa yo, yo konn enpeche w jwenn yon moun menm lè yon moun ta sou fè bagay serye avè w ou wè l ta gentan sou maryaj avè w lè w gade w e gade w wè moun nan ale w san w pa konnen. Poukisa? Enben se demon sa yo ki lakòz. E se sak fèm diw ou paka nan griyen dan avèk yo. Vye demon sa yo yo posedew. E menm lè w marye tou yo fè menm bagay la. Ou pa wè w pa gen, ou pa wè, ou pa wè w konn nan kay la mesye a annik leve, leve yon kont avèw oubyen madanm nan leve yon kont avèw san w pa wè sak fè kont lan. E w konnen depi kont lan fèt, depi moun nan annik pale mal avèw, ou te gentan pa gen ankenn dezi pou li ankò. Enh ou te gentan pa gen ankenn désir pou li ankò kisa kap fè sa? Femme de nuit ak mari de nuit kap evre anndan fwaye nou humm lap evre anndan fwaye nou piti piti epoutan nou menm si je nou pa kale si nou pap priye ebyen kounya la lè w gade w wè divòs mete pye e se sak fèl di tou nou menm medam yo mesye yo nou tou lè de vise vèsa humm nou konn ap di oh entèl twò chanèl se pa chanèl humm Se pa chanèl moun nan chanèl paske li di nan 1 Korentyen 7 vèsè 4 li di ou pa gen otorite sou pwòp kò w fi a pa gen otorite sou pwòp kò l gason an pa gen otorite sou pwòp kò l sa vle di lè moun nan gen bezwen w nan e mesye dam yo nou menm ki toujou nan orè nou pa dwe ap bay mari nou madanm nou orè sa pa fèt e gen de lè nou konn wè moun nan an chimerit moun nan chimerit ou wè l li gen move jan l gen move fason l ap trete w nenpòt fason. se paske ou pa vle bal la fèl ou pa vle bal bagay li li pa pou ou ankò hein nou gen defo twòp medam yo nou toujou ap pran pòz tèt nou ap fèl mal nou toujou gon pwoblèm poutan se pa vre se dyab la kap evre nan nou epi nou gwo dam misyonè nou oh mezanmi pa gen pi sen pase nou men avèk mari nou avèk madanm nou kòman nou konpòte nou e bagay kowona sa ki rive a la Gen anpil fwaye k ap reyini ankò, men genyen k ap divize. Poutèt ki sa? Pase moun nan pa abitye gen yon mari chak jou anndan lakay li. Li pa, li pa chèche adapte l avèk mari a, avèk madanm nan. Enhen, nou pa chèche adapte nou, se sa ki pou fè yon bon fwaye, dyalòg, pale toutan, de tou e de ryen. E gen yon lòt bagay ankò, gen de lè mesye a, si l pa potan, Si l pèdi potans li, Si l pèdi potans li, Ou kapab priye, fè jèn pou sa. Ou gen dwa pou sa. Ou menm madanm nan, si w ta santi w pa gen dezi l ankò, mande Bondye pou l retounen dezi w, men pou mari w sèlman, pa pou lòt gason, men pou mari w sèlman. Ann pran anpil prekosyon. Paske fam de nui ak mari de nui ap evre nan mitan nou san nou pa konnen. E se de jèn, priyè ki pou sove nou. Ou menm jèn tifi, jèn tigason. Nou wè nou poko ka marye se ènmi an pa pran plèzi w pa jwi nan sa tande tande eh depi w ka ou gen madanm ou lakay ou epi ou wè wap kouche avèk yon lòt fi avèk yon lòt gason nan rèv e dyab la k antre di Bondye mande Bondye pou l ouvri zye espirityèl ou pou w kapab wè se ènmi an kap evre sa fè lontan di otan tande ak lapriyè jèn de